Pou Sen Jan avèk pwoteje lajan w. Jodi a nou pral pale don sijè ke m twouve ki trè enpòtan. Se yon sijè ki ap baze se poukisa li enpòtan pou fanm konn finans, jere lajan e gen anpil lajan. Se yon sijè anpil moun ka di, a sa se pou medam yo men non, li pou mesye yo tou, sitou nou menm mesye ki gen pitit fi ke n ap leve nan kay. M panse ke se yon sijè ki trè enpòtan nan sosyete sa ke n ap viv la. Paske sosyete sa se tèlman ap avanse, l ap bouje, men m remake gen anpil nan nou ki stil rete nan dèyè kamyonèt la, So nou pral at least gen yon ti chans pou nou pale, pou nou wè ki bò nou ye, e avèk sa l ap byen fasil pou kontwole ki bò w ye nan goal ou, ou sonje m toujou ap pale nou pou nou set a goal pou ane a, pou jiska desanm, fòk nou gen yon goal ke nou konnen 31 desanm vini, nou ekri l, nou pale avèk goal la, nou motive tèt nou avèk goal nou jisman pou nou ka wè 31 desanm èske Ou te rive sou gol la oubyen preske rive. NN kounye w pral rantre nan 2022 a avèk gol ou kote ke ou ka fè yon siksè nan gol ke ou te planifye tèt ou. Bon, kòm mwen te di w, show sa a mwen dedye l pou tifi, pou fanm paske mwen panse ke nan tan sa ke n ap viv la, medam nou gen bèl vizaj, bèl fizik, bèl tout bagay men nou plis ke sa. nou vo plis ke sa nan sosyete a. Eske nou te konnen nan sosyete sa a, nou fè pati de 50 pousan. Men sepandan, nan domèn kreyasyon, nan domèn industrial, nan domèn teknoloji, nou pa rive nan 50 pousan non. Yo pa wè nou menm. Yo pa konn sa n ap regle. Yon pakèt bagay kap fèt deyò a, men yap mande kote medam yo? Se mesye yo sèlman kap dirije tout bagay. Men nou ka konprann poukisa. M pral ba nou yon ti istwa. So, premye bagay mwen vle adrese avèk nou, se poukisa nou menm fi, li pa fasil pou wè fi bilyonè, milyonè, ki gen gwo corporation, ki gen gwo biznis, kèlkeswa kote li ye nan mond la. Se pa Etazini sèlman non, kit se Ayiti, kit se Chine, Poukisa? Se paske nou leve nan sosyete, depi ansyen ansyen tan, zantik de tan, kote se te gason yo ki t ap dirije. E paske se gason yo ki t ap dirije, fanm nan wòl li se te pou l rete nan kay, jere timoun. Te gen yon lè, fanm pa t menm ka al lekòl. E si l al lekòl, gen yon kote l rive nan lekòl la, yo di ok fòk ou kanpe la paske kounya ou pral jis viv yon vi pou jere tèt ou, pou nou montre w kijan pou jere mari w. Sa pa egziste ankò. Ok, so kounya avèk sa, nou menm fi nou pa vrèman abitye avèk Wòl pou nou leaders. Sitou lè nou leve nan kay ki te vrèman strik kote ke fi a sipoze jwe yon wòl ou sèlman pou n fè, manje, lave, pase, lèv pou fini. So avèk sa, lè pòt vin kòmanse ap ouvri pou fi pou yo travay, pou yo fè yon seri de bagay, yo vin limite. Jiskaprezan jodi a la, nou nan lit. Ki lit li ye? Yon fi, yon gason k ap fè menm travay la men gason touche plis ke fi a. Kèlkeswa koulè, whatever, gason toujou touche plis ke fi a. Sa a se yon lit ke nou ladan ankò. Majorite de fwa, nan tan lontan, fi pou te doktè, sa te trè ra. Ou ka enfimyè, men doktè, non. Enjenyè, oh, non, non, non, non. Avoka, hum, hum, hum, hum, hum, hum. Se te sa yo te rele house wife. Ou rete lakay, nèg la pote yon, nèg la pote kòb nan nan kay la and then kounye a menm menm li fè tout sa l vle avèk kòb la and then umm chak semèn, chak mwa li ba w yon ti kòb pou jere nan men w. Li pa konsa ankò. Mèsi Bondye. Li pa konsa ankò. Men sepandan, nou gen yon sans de rapidite k ap avanse avèk nou, e nou poko konprann vrèman enpòtans nou nan rabidite sa a. Nou poko konprann poukisa li enpòtan pou nou entegre nan sosyete sa a k ap viv, k ap bouje mond la. Youn nan pi gwo bagay ke mwen twouve anpil avèk lè fam, sitou nan tan sa a. Nou vrèman fokis sou bote nou, sou bagay, sou achte, sou fè make sure ke nou, you know, nou fre, cheve nou bèl, tout bagay anfòm. Men! Guess what? Se sa sèlman. E nen nou kanpe la. Nou vin, apre, apre bote a, nen nou kanpe la. Nou fè yon pakèt bagay. Teknoloji ap avanse. Nou gen Facebook, nou gen Instagram, nou gen, nou gen TikTok ki vini kounye a, k ap, k ap bouje. And then, kote nou ye? Èske nou envesti nan bagay sa yo? Kisa nou kontribye nan yo? Pandan se tan, se yo menm kap fè le mond bouje. So, akoz de istwa wòl fanm nan sosyete atravè le mond, kounye a lè nou vrèman vin kòmanse rantre nan domèn biznis, nan karyè nou, li stil vin limite. Limite nan sans ki sa? Si yon konpayi gen 100 gason, wap wè 3 fi. Sitou nan sèten domèn yo. Teknoloji sitou. Twa fi. Lè twa fi sa yo kontre, guess what, s on lit ki genyen antre yo. Se sa k fè w toujou wè mesye yo, lè youn fè yon bagay, Hey! Alright! Good job! And then medam yo, bouch, yo, nou vin tounen chat. N ap goumen. N ap, n ap goumen pou, pou pozisyon, n ap goumen pòs, paske nou vle avanse devan. And then sa vin mete nou pa gen yon fòs de inyon antre nou. ki pou ankouraje youn lòt, ki pou fè biznis youn lòt mache, pou nou di, you got it girl, ok wap kòmanse biznis sa, enben ok, wap pran biznis sa men menm map fè branch sa, lè fini, kounya menm menm nou ekspoze mond la. Nou stil enpe nan nou timid, nou stil enpe nan yo santi ke nou enferyè de gason, alò non m m pap fè sa. Gen anpil nan nou ki si tèlman gen talan lakay nou, ke bon si nou vle nou te ka pran lemond, Si nou tout te deside fè yon asosyasyon pou fanm vrèman e pou nou pa oblije ap blaze yon fanm, yon fi bèl nou ekspoze l di fi sa son bèl fi you know I got her non instead of breaking each other down we need to learn to lift and build each other up ki vle di lè w wè yon lòt fi ap fè yon bagay pa kraze l Monte l. Monte valè l. Pa pèdi yon lòt fi parèy ou ke l bèl. Pa pèdi yon lòt fi parèy ou ke Waww ou vrèman smart kòman w fè sa Pa hate on her si w wè l rive yon kote ou pa konn ki mizè l te pase So akoz de sa se sa k fè kote pou n ta rive nan sosyete a nou pa ka rive la paske gon fòs de jalouzi ki toujou ap detui nou menm fanm. Poukisa nou an konpetisyon avèk youn lòt? Poukisa? Li pa nesesè non. Li pa nesesè sitou nan tan sa a paske gon sosyete k ap tann nou deyò a. E ki jan l ap tann nou? Avèk tèt ansanm. Se sa k pou lakòz pou nou rive kote nou dwe rive a. So, nou gon bagay k rele teknoloji k ap bouje jodi a. Teknoloji s on bagay ki nou ka di ki ap fonksyone tout mond la. Se teknoloji ki ap lakoz anpil moun, vi endostriyèl la ke nou te konnen lè nou te timoun, kote ou te ka al nan faktori, faktori yo prèske pa egziste ankò akoz de teknoloji. Tout sa yo te bezwen men moun fè, kounya yon senp konpyoutè ka regle l. Si te gen yon faktori ki te gen 500 mil moun ladan, kounye a yo ka diminye l a sèlman 100 moun. Paske yo vin dekouvri teknoloji a li mwen chè, paske ou pa bezwen responsak tout moun sa yo, paske lè ke yo retire ou nan travay la, guess what? Ou se vye kòb pou yo pa bezwen peye w pa semèn, pa mwa. Ou se vye kòb asirans, ou se vye yon pakèt bagay. So poukisa yo pral kenbe w lè teknoloji ka fè l? So akoz de sa gen anpil nan medam yo ki pa travay. yo pa ka jwenn travay. So tout moun, tout medam yo ki konn ale nan nursing. M pa manke m pou m avèk nurse yo. Nurse, frontliners I love you and thank you. But, li pa posib pou tout moun ap fè nursing. Gen plizyè branch. Ou konn ki branch ki bezwen nou la a? Teknoloji. Engineering. Poukisa nou pa ka al ladan? Ou konn se yon bagay ke m renmen anpil lè m ap pase lè fini m wè yon fi avèk yon kas nan tèt li ki sou ki sou yon ground lè fini l ap l ap di mesye yo what do you do what do you do I love it I love it men nou pa leve pitit nou pou konprann ke yo ka Tout bagay sa yo. Nou leve yo al lekòl, fè doktè, fè sesi, fè sela, but nou still montre yo, sitou petèt nan kilti ayisyèn nan, m ka wè sa anpil, ke hey! Umm, yeah, lè timoun nan di li vle fè engineering, oubyen timoun, yon ti fi ka di li vle fè mekanik, oh, non, non, non, non, sa pa pou ti fi, poukisa w pa ka aprann enfimyè? Non, li pa vle aprann enfimyè. Paske lè li leve isit la, li al lekòl, li wè gon pakèt chwa. E sosyete sa a montre l ke li pa sipoze limite tèt li. Paske kounya, sitou kounya nou gon vis prezidan ki ki sa? On fanm! Alò timoun yo ap leve nan tan sa a ap wè ke tout bagay posib. Men premye egzanp la timoun nan bezwen se lakay li. lakay li pou fèl konnen ke li kapab sal vle ye a li kapab depi li vrèman on bagay ki pwal itil sosyete a li pwal itil tèt li men li pwal itil sosyete a tou li pwal mete enplimante dè chanjman nan sosyete a ankourajel fèl konnen si pitit ou vin kote w li diw manmi papi I wanna be a president guess what go for it. I'm backing you up. Kisa w bezwen? Chache liv, fè tout bagay sa yo pou li, mennen l nan libreri, fè l li des livres, des leaders, ou konprann, lidè fanm ki te egziste anvan li, jisteman pou w ka ankouraje l. Nan domèn finans la, souvan nou gen yon mantalite ke n ap tann yon ewo. Sitou depi lè nou timoun, tout istwa nou te gade, Tifi a lakay li, Lap tann prens la vini pou vin prann lakay li and then metel nan on chato and then bal tout sal vle including lanmou ok sa se ton fantezi ke l te ye sa pa egziste ankò. Eske sa vle di ke mesye yo pa sipoze pran reskonsablite yo? Byen sur! Men poukisa pa ka 50 50? Poukisa ou menm tou pa ka kontribye? Pou, menm lè ou di, ok, ou pa pral travay, men sa pa vle di ke pou ou pa al travay, pou ou rete lakay ou pa you know, kontribye finansyèlman. Ou ka ouvri yon biznis, ou ka fè ti bagay ki pou rantre, menm si se 200 dola ekstra pa mwa ke ou rantre, se kèlke choz kanmenm. Pa vre? So, rezon fè m fè show sa a se paske mwen vle pou medam yo konprann enpòtans poukisa ou dwe gen kòb, poukisa ou dwe entegre tèt ou nan yon nivo ki pi wo ke sa ou te ka imajine, de sa yo te leve nou fè nou konprann. Nou gon seri de sosyete kap viv kap bouje nan moman an. Nou gen enèji, nou gen teknoloji, nou gen wealth health, wealth la se lè yap pale an pakèt biznis kap montre moun kijan pou yo jere kòb yo, kijan pou yo retire bonè. Nou gen yon gwoup deyò a ki rele fire. Fire se millennials yo, timoun yo ki nan ventèn yo ki kreye yon sistèm pou montre moun kijan a 30 an Pa 60 an non, a 30 an, 30 an pou retire. Bay 60, 72 oubyen 70 la oubyen 65 la, retirement la, non, sa pa mache ankò, sa se syèk de tan, sa pa egziste ankò. Nou gen REIT, REIT ki sa l ye, se Real Estate Investment. Poukisa ou dwe envesti nan real estate? Ki sa k real estate la? Achte kay, achte building, mete nan lwaye. Sa son baz ki trè fondamantal e fanm sipoze entegre nan domèn sa. Fanm, sèk sa a, yo montre, daprè statistik, fanm tout sa lap fè se poul fè gason kontan. Daprè statistik wi, 70 pousan fanm Tout sa lap fè, tout sa lap regle, li gon vizyon de enpresyone gason. Eske sa vle di ke nou pa ta sipoze fè la? Byen sur, li bèl lè yon gason di w bèl, ou joli, ou sesi. Men kisa ankò ou sipoze ka ofri? Kisa ankò ou ka pote sou tab la? Paske tem di nou medam, lè yon vrè gason, m pa pale w nenpòt gason, lè yon vrè gason. deside l pral marye. Mesye yo ka demanti m. Li bezwen plis ke yon bote. Li bezwen konnen li gen yon helper. Li bezwen konnen ke si l gen yon pwoblèm, fi sa got her back. Li bezwen konnen ke fi a konn jere lajan. Li bezwen konnen ke si li menm li tonbe nan yon sitiyasyon, w ap ka ede l sòti ladan. Men ou pa jis vini avèk bèl figi w, bèl souri w and that's it. Non, gen plis nan lavi. Paske Ou wè bèl vizaj la? Apre yon nonm de tan, pli kòmanse leve ladan. Si pa gen anyen de kalite ki pou soutni w, ki pou soutni fanmi an, then se la pral gen pwoblèm nan fwaye a. Paske kounya la a tout flam nan kòmanse ap disparèt men fòk gon bagay ki pou kenbe se sak fè toutan map di fanm nou sipoze ofri tèt nou plis ke sa sosyete a ofri nou lè nou ofri tèt nou plis ou konn sak pase ou genyen kounya pou ofri sosyete a ou pap tann nan men sosyete a non kounya se yon sosyete kap tann ou se sak fè m toujou di li enpòtan pou pale avèk pitit fi nou Li enpòtan pou montre, pou nou montre pitit nou ke li son fòs nan mezon. Lè ke nou kòmanse envesti nan tèt nou, ou wè sa a, li pap menm jan ankò. Kounye a m mete Romain anndan sèk la, mesye yo deyò. Lap konsa, Men and women. Paske se konsa li sipoze ye. Egalego. Poukisa li enpòtan pou nou konnen ki sa k finans? Sa rete pou mwen yon sikatris lè m te timoun. M pral ba nou yon istwa. Lè m te timoun, te gen yon dam ki te abite, ki te lwe nan men manman m. Men dam sa a te toujou ap pran kou. M te ankò timoun but kou l t ap pran yo pou mwen menm se t yon fantezi paske m pa t leve wè manman m ap pran kou. E on lè li li mesye a fin bat li en kounye a manman m fè l rantre nan apateman pa nou an manman m ap you know bay figi l manman m di men poukisa w rete nan sa poukisa ou konn poukisa li pa t ka kite l li pa t gen mwayen ekonomik se nèg la k ap travay se nèg la k ap jere tout bagay ki bò l prale e ou konnen anpil medam jiska nojou Se nan sitiyasyon sa ke yo ye. Yo pa ka al ankenn kote. Gason ap maltrete yo, gason ap bat yo, yo pa gen chwa. Yo gen chwa wi, yo jis pa konn kijan pou yo sòti nan sitiyasyon ke yo ye a. Gason manipile yo, gason an fè dè bagay, fè yo dè bagay ke nòmalman ki pa, ki pa nòmal, paske yo konnen Fi a pa gon mwayen, ki bò l prale? L pa gen kòb, li pa gen kay, li pa gen anyen, ki bò l prale? Li pa gen fanmi k pou soutni l. So, akoz de sa, li vin rete kòm sa yo rele yon sklav. Alò, men poukisa m vle montre nou enpòtans pou nou genyen yon fòs dèyè nou ki rele lajan. Wi tout moun ka di oh Danick pale de lajan twòp tout bagay se lajan lajan wi lajan al lopital lè w malad lè fini di ou pa gen kòb pou wè sak rive w al nan makèt la di m pa gen kòb non but m grangou kot lajan w ou pa gen rad wal nan magazen premye bagay yo mande w kot lajan w. Ou pa gon kote pou domi yo consider ou homeless paske ou pa gen kisa? Lajan. So wi sa pa vle di ke m pa konnen gen lòt bagay ki plis enpòtan gen amou e premye bagay la gen Jezi byen sur men nan menm moman tou si nou pa gen eleman sa nan men nou kòman n ap fè bouje nan sosyete sa? Lè m te wè sa rive, sa te sitèlman panike m paske pi bèl egzanp ke m te gen devan mwen de kijan on fanm sipoze ye, se te manman m. M grandi nan on tan kote ke fanm pa t, you know, you know, ap dirije isit lòt bò men m te leve m wè manman m t ap fon seri de bagay ke se kounya nan laj ke m ye a, ke m vin rekonèt se t on ewo. Poukisa? Paske manman m gen biznis. Lè l gen biznis l ap jere biznis la men m pa t konprann. So tout chak samdi pou l ap leve m al labank pou fè tranzaksyon. A laj de nevan m te konn kijan pou m ranpli yon chèk, m konn kijan pou m ranpli resi lè moun pote kòb kay la. A nèf an. So li te gentan ap entegre m nan sistèm biznis la. Se sa k fè m renmen biznis. Li te gentan ap entegre m ladan l, li te gentan ap montre m, li te gentan ap di mwen, men kijan pou jere kòb ou, men kisa pou fè. Ou sonje lè m t ap pale avèk nou de bidjè? Manman m toujou gon ti kaye avèk dèyè anvlòp li, l ap ekri. Lè nou soti, sa l mete nan papye a se li l achte, l pa achte plis, li pa achte mwens. Avèk sa, li te montre mwen ti trik k rele anvlòp kòb nan anvlòp. Sa w gen nan anvlòp la se li w depanse. Lè w fin depanse l, you go home. Dayè nan tan sa pat gen check card, pat gen debit card. So, se sa k fè m di nou li enpòtan, li trè enpòtan pou nou trase yon egzanp pou pitit fi nou. Avèk sa tou, m te vin aprann ki sa k rele endepandans. Endepandans yon fanm e Mom te toujou montre ke li pat pè anyen. Tout sak vin devan l, menm lè l fristre oubyen bagay yo te twòp pou li, li te kanpe ak tèt tègèdèg avè l, lèfini li deal avèk sitiyasyon an. Jiskaprezan li stil pote viktwa. Alò se egzanp sa li te ban mwen. Se sak fè mwen menm, M ka di m fanmi m jodi a. Paske se te sa yo te montre m, se sa li te montre m etan fanm. Manman m pa t kite anyen entimide l. Si pou l al travay, l ap travay. Li ap travay, l ap travay tout kalite chif nan travay li. Apre sa, li gen yon biznis l ap jere. Apre sa, l gen yon pitit l ap jere. Pou l peye lekòl mwen, pou l isit, pou l lòtbò. L gen moun Ayiti, l ap voye. She was everywhere. My mother was everywhere. So, avèk sa, li te vin on role model pou mwen. E se sak fè men menm tou m di m kenbe sa kon prensip pou m on role model pou pitit fi pa m yo. So, lè mwen te wè fi a tonbe nan sitiyasyon sa, kote pou l ap pran kou e pou l di ke l pa ka sòti nan sitiyasyon an akoz de mwayen ekonomik li, sa te rete nan tèt mwen. E m te toujou di, not me. Humm m pap janm tonbe nan sitiyasyon sa. Fok nou nan sitiyasyon kote ke nou nan yon relasyon kote gen premye bagay respè. Anvan menm gen lanmou gen respè. Yon moun ka di non se lanmou a nan ou paske yon moun ka renmen w men lap derespekte w. Men lè yon moun respekte w You know what? Gen yon lòt bagay. Gen yon lòt fason l trete w. E sa k fè, mado pa mwen, se kisa? Ou pa bezwen renmen m. I don't care. But, w ap respekte m. Yeah. N ap gen respè pou youn lòt. So, lè gen respè, respè a vini avèk disiplin ke nou gen nan tèt nou, avèk tèt nou. Men, respè a tou, lè w gen ti bagay ki rele tching tching, Kòb la? Ya, yo, yo ba ou respè. Al nan yon restoran chè, lè fini rale kòb, kòmanse peye anndan an, lè fi pou wè kòman moun yo ap trete w. Avèk kisa? Respè. Ale nan yon mòl. Se pa sa m di nou pa ale nan yon mòl vrèman non. Men, lè w kòmanse ap achte, gade pou wè kijan yo trete w. Ou konn sa k fè sa? Lajan! Egzakteman. Se menm bagay la. So, poukisa ankò nou vle wè m ap renmn, poukisa ankò mwen di ki li enpòtan pou nou genyen sa k rele financial freedom. Financial freedom lan se paske ou pa nan sitiyasyon kote ou pa vle ye. Ou gen chwa. Lè ke ou gen financial freedom, ou gen chwa. Ou vle ret la? Ou pa vle ret la, sa se chwa paw. Ou gentan nan yon zòn ke ou pa renmen, ki gen anpil vyolans, guess what, ou gen kòb la, ou gen chwa, ou leve ou ale. Ou nan yon zòn ki gen anpil vyolans ladan, ou pa gen lajan, pitit ou ap leve la. Pitit ou ap tonbe nan gang. Pitit ou ap fè frekantasyon ke ou menm nan bon sans ou, ou di, ou ap priye tout jounen, men, ou ap priye se vre, men se la l ye. Se la l ye. Men, lè w gen lajan an, ou gen chwa kounye a pou di, N. Menm lè w pa gen mari, men ou gen chwa avèk pitit ou. Ou gen chwa de kalite edikasyon pitit ou ap jwenn. Ou gen chwa de sa ou vle ofri e ou ka ofri fanmi ou. Se sa k fè m vini avèk sijè sa pou nou, medam. Gen nan India, nan moman sa la, n ap pale a la, gen seri de lwa ki enplimante an India, ki aboli pou fanm pa fè biznis, pou fanm pa fè an nivo de lajan pou jisteman pou yo ka rete anba gason. Yes, nan moman sa la, nan 2021 an. Genyen anpil kote, m panse ke nou konn wè sa sou entènèt, kote timoun nan laj de 2 zan, al marye avèk yon mesye 30 ans, 12 ans, excuse moi, se pa 2 ans non, 12 ans, 12, 13 ans, gen 2, 3 pitit deja. Ou konn poukisa? Paske fanmi l pa t gen mwayen ekonomik la. So yo oblije sanse vann pitit la. Menm lè yo fè gwo maryaj, whatever, se vann yo vann timoun nan. Gonw lòt biznis kap manifeste deyò a kem pa konnen si ayisyen konnen l ki rele sex trafficking. Sex trafficking lan se sa fè lè wap mache a pitit ou fòk ou kenbel di. Gen yon seri de ajan deyò a ok ou te mèt monte sou youtube wap wèl sex trafficking ajan deyò a ki la kap veye ki lè w lage pitit ou pou yo pap met men sou li pou yal avèl. Anvan w bat jew li gentan nan yon lòt peyi. Ou konn poukisa? pou lajan pou lajan yap kidnape timoun pou yal fè kòb avèk li anpil nan yo tonbe india anpil nan yo tonbe an chine paske son gwo biznis ke li ye men sak vin rive industri sa yo ou konn kisa kap mennen yo lajan e gen dèfwa nou tonbe viktim paske yo konn egzakteman nan ki zòn pou yale kibò pou yale pou yo fè sa Mph Men se sa fè lè nou gen pitit fi fòk nou pale avèk yo ou konprann pou nou veye yo pou nou make sure ke yo toujou yon kote ke ou konnen ou gen aksè a yo menm An nou tounen back sou sijè sa Lè ke nou menm medam nou chita nap achte nap achte nap achte isit nou anndan klozèt nou si ke nou gade anndan klozèt la Nou wè nou gen soulye ki vo plis ke kòb ki sou kanè nou, nou gon pwoblèm. Sa son gwo pwoblèm. Si rad ki nan klozèt nou vo plis ke kòb ki sou kanè w, sa son pwoblèm li ye. Paske w pa ka vann rad la. Menm si w vann li w pap jwenn li menm valè, se tankou yon machin. Ou pap janm jwenn valè a ke w bezwen pou retire w nan sa. Wi yeah se sak fè m toujou ap di nou fòk nou gen emergency funds. Fòk nou panse pou retirement nou. Fòk nou ale nan yon bank pou nou di ok m bezwen ouvri IRA, m bezwen ouvri yon mutual fund. Fòk nou panse pou bagay sa yo. Paske nou pa konnen sak pral pase. Lè ke ou avèk yon moun, ou marye oubyen ou plase sal ye a avèk moun nan. Ou pa konn plan moun nan. So si ou menm ou chita nan kay la, ou pap jere ekonomi avèl, ou pa konn kote kòb ap antre sòti, ou pa konn sa kap fèt, bon e si anka ou se tèlman asire ke on jou l ka pa leve kite w? E si l leve l kite w? E si l leve kounya la li di w mete w deyò nan kay la? Menm kisa w pral fè? Huh? Gen swa menm kote medam yo fin travay lè li te pote chèk la bay nèg la. Men m pa konprann lojik sa. Non, ou nan yon fwaye avèk yon moun, ou touche, moun nan touche nou chita ansanm. Nou chita ansanm nou fè bidjè ansanm, nou wè konbyen kap rantre, ou konn sa lap rantre, li konn sa wap rantre, nou konn kisa nap peye ansanm, lè fini nou gon savings ansanm, Ok ke nap jere ansanm avèk sa li rele accountability si gon dola k manke m konnen si gon dola k manke ou konnen lè sa lè nou fè yon plan ansanm e ou konnen se pi gwo bagay lè w nan fwaye lè pou fèl yon team yon team ki vle di ke listen nou gen tèl pwojè pou 1 an avèk sa mari ap travay sou pwojè a, w ap travay sou pwojè a, nou fokis sou pwojè a, nou pale de pwojè a si tèlman anpil ke pa gen kòb ki pou gaspiye la, pa gen kòb la ki pou banbòch. Paske fòk nou met nan tèt nou, talè nou pral granmoun, timoun yo pral ale, lè timoun yo ale kisa timoun nan kounye a l pral mare lakay li w ap tann li pou l vin jere w? Non! Paske lè ou bay timoun nan edikasyon m konn toujou tande parèy sa di non ou fè timoun nan demen pou l vin tekè wi ok gon limitasyon ok ou pa mete obligasyon sa sou timoun nan timoun nan ou ba l edikasyon paske ou dwe l edikasyon ou dwe l manje a ou dwe l bagay sa yo men se prepare w ap prepare l pou fwaye pa l. Ou pa ka met nan tèt ou ke ou menm, ou pa se kò, ou pa save kòb pou tèt ou, ou pa t ouvri yon retirement, ou pa t fè anyen, epi lè timoun nan gran kounye a se li k pou vin jere w. E bil pa l yo? E fwaye pa l? Se toutan mwen wè gen goumen nan fwaye. pou bagay sa a. Paske mari a menm l ap rantre an seri de kòb, manman, madanm nan menm ap voye kòb a goch a dwat an Ayiti, kounye a menm menm kòb ki ta sipoze pou jere kay la, yo pa genyen l. Batay pete! Poukisa? Pou ka evite tout bagay sa yo, fòk nou fè yon plan, fè yon pwojè. Medam yo, m vle pou nou konprann enpòtans nou nan sosyete sa a. Gen yon sosyete k ap tann nou. Teknoloji ap tann nou. Real estate, achte kay, mete nan lwaye, achte kay, mete nan lwaye. Ou konn pou ki sa? Paske lè ou genyen sa yo rele passive income, Yo mete w atè, m te di w sa deja. It's ok. Ou gen yon lòt kòb k ap bat w yon lòt kote. Pandansetan w ap chache travay nan domèn, nan karyè ou, men tèt ou pa fè w mal, yo p ap ka mete w deyò kote w ap dòmi a pitit ou. Ou pa oblije al bay machin, paske ou gen yon sa k rele, kisa? Investment property. N ap fè yon show sou sa pou m esplike nou kisa l ye e kòman pou nou achte premye investment property nou.

Ou gen chwa atravè teknoloji. Ou gen chwa kounye a la pou w di w ap pran 200 dola chak fwa w touche pou w mete la. Ou fè, ou edike tèt ou dabò avèk ki sa k stocks, ki sa k investment pou w konnen ki sa pou w envesti ladan. Lè w fè sa, ou bay tèt ou yon sans de sekirite. Sekirite a ki sa l ye? Paske lè ke ou envesti, ok, ou envesti nan stock ki gen anpil dividends, dividends se kòb konpayi yo peye w paske ou envesti ladan lè yo menm yo fè yon pwofi. Sa se yon lòt sijè. And then nou gen health. Health la, medam enfimyè m yo, nou kontribye nan sa kòman lè n al aprann yon domèn ki nan domèn sante. Men, gen anpil domèn apa de RN. Pouki non doktè? Hein? Poukisa nou pa ka nou pa ka doktè pou nou rantre anndan pou nou entegre pou nou vin nan chif depatman yo pou nou konnen ki règ hein ki ki ki lwa k ap fèt nan domèn sa yo. Rezon fè li enpòtan pou n rantre nan domèn sa yo, teknoloji, real estate, energy, tout bagay sa yo. Ou konn poukisa? Paske gen dè desizyon k ap fèt. Lè mesye yo ap fè desizyon yo anlè a, y ap fè desizyon yo selon yo menm, pèspèktif pa yo, men yo p ap panse de nou. Y ap panse de yo. Se menm jan tout sa w wè, tankou lè w gade bote nan tan lontan, yo gen yon ide de kisa bote ye, yo kreye yon ide, lè fi yo lage l nan figi yo di men sa k bèl. Kounya nou menm ki gen po nwa, ki gen cheve ki ki epè, ki curly, nou pa konn kisa pou nou fè, nou pa konn kijan pou nou aji. So, kounya la paske cheve nou pa konsa, so kijan pou nou, ou konn sak fè sa? Paske ide sa yo se pa yon fanm ki te kreye l. Se yon gason ki te kreye l. Ok? Tout foto ou wè fi ki plake yon kote, guess who? Se ide, ideyal gason ki ap fè fi pèdi tèt yo deyò a, mete yon seri de bagay nan kò yo, mete, fè yon seri de ekstra bagay, paske se sa yon nèg di ki bèl. E pa yon fi non m di. Yon nèg di men sa k bèl. Alò nou menm nou fin fou. Paske nou pa gen kontwòl nan anyen. Nou pa kontwole anyen. Nou pa kontwole industry e bote a. We don't. We don't control it. So paske nou pa kontwole l, se sa k fè yo menm yo ka kontwole nou menm. Men poukisa mwen vle nou menm medam rantre nan biznis. Kreye biznis. Se pi bèl bagay pou mwen menm. Se rèv mwen pou m ta wè asosyasyon fanm kòmanse ap grandi. Yo egziste men yo ankò piti. Pou y ap grandi e lè yo grandi, kounye a pou nou ka kòmanse domine an seri de territories. Lè nou kòmanse domine l, kounye a w pral wè an seri de chanjman k pral fèt. Lè fanm te konn fè pitit lontan, yo bay yon sèten lè, sitou nan Jòjya, ou ka fè yon sezaryen yo ba w 3 semèn. Lwa sa kiyès ki te kreye l? Hum? Se pa yon fake non ki te kreye l. Yon gason kreye l paske li pa konn doulè ki genyen nan sezaryèn nan. Alò aprè 3 semèn vin travay. Ok! Nice! So, se sa k fè m di nou, sa se yon lòt egzanp egzanp ankò ke m ba nou, men poukisa li enpòtan pou fanm rantre nan biznis, pou nou rantre nan teknoloji. Teknoloji a pa sèlman la pou nou ap ekspoze bote nou, non, li la pou nou kontwole l tou. Li la pou nou konprann li, li la pou nou envesti nan li. Facebook vini, Mark Zuckerberg vini avèk Facebook. Then guess what? Se yon gason. And then li branch out, yo branch out, yo fè Instagram. And then, guess what? Twitter. Now, TikTok. Kiyès ki kreye tout bagay sa yo? Gason. Ki wòl nou menm fanm nou jwe ladan? Fè foto tout jounen. And ap mete sou li. And then kounye a pral gen yon lòt ki vini. Kiyès ki ap kreye l? Yon lòt nèg ankò? Non. Poukisa nou pa ka rantre nan platfòm sa a? Come on ladies step up the game we got this ou ka wè lè yo ba nou jere yon bagay se pa dim di mesye yo pa konn jere anyen non se pa sam di non men lè yo ba yon fanm jere yon bagay li gen yon lòt gou ladan li gen yon lòt spice ladan paske sa nou pa konprann nan nou gen yon don de analize lè nou rantre nan biznis real estate yo montre nou Lè w kwè w pral montre on gason on kay, pa on pwoblèm. Ou konn kilè li on challenge pou ou pou vann kay sa? Si l vin a madanm li. Ou te ka konprann sa. Depi l vin a madanm li, a manman l, a sè l, kounye a ou menm etan realtor step up your game paske gen bagay ke fi a ap dekouvri l ka rantre anndan kay la. Kay la son bèl kay, lè fi l jis rantre l di, No, not it. Nèg la si se pou kont li lil vin avèk frè li oh that's nice ok yeah that's nice men fi a kotel rantre al ka diw e ti e ti mak sa ki nan ki nan kwen dèyè frejidè a are you serious se don sa ke nou gen nou gen chans pou nou wè an seri de bagay ke gason dèfwa pa pa ka wè konsa. Sa vin bay nou on rezon pou lè n ap fè on bagay nou fè l avèk pèfèksyon. Ou konprann? Se sa m te vini pou m te vin di nou jodi a. M pap kenbe nou lontan non. Men m pral ba nou 10 bagay. 10 bagay pou nou kòmanse panse avèk tèt nou. So, my quote today is, Wealth is not what you spend, it's what you accrue. Wealth se kisa? Se richès. So, richès se pa lè ou fon foto ou moutre moun ou gen bèl kay, ou gen bèl machin, ou gen. Richès se sa ou sere, se pa sa w depanse. Ok? Se sa k vrè richès. Moun ki gen richès la ou te mèt te ap bling bling devan l tout jounen li pap bouje pou ou. Paske l deja konnen rezon fè w ap bling bling se paske w pa gen anyen. Ou p vle moun konnen ou genyen men vrèman reyalite a si ke wap fè tout bling bling nan pou atire pou atire yon sètèn pèsòn ou konn sak pase lè sa a pa egziste ankò lè bling bling nan pa egziste ankò then it's over bling bling nan se ou menm se sak la a se sak la a men sak vrè bling bling nan men sa kap rantre kap fè w rantre menm nan mezon blanch imajine w Haa Kamala ki rantre nan mezon blanch la e pa bling bling non k fèl rantre se sal gen la k fèl rantre e ou konnen you're next you're next ou genyenn tou fokis sou sa ou ka ofwi sosyete sa e wap banm nouvèl 10 bagay premye bagay pran responsablite w konprann ke lajan se yon responsablite ke ou genyen pou fè Pou kreye e pou jere. Lè ke ou konprann se responsablite w pou jere lajan w, w ap wè lajan yon lòt fason, ou pa p depanse l initilman. Dezyèm bagay, educate yourself, li, al pran de seminè. Ou pa janm fin aprann. Jamè. Ou te mèt te gen yon doktora nan whatever, gen toutan mond la ap evolye, gen klas pou li. Go take the classes Al pran klas sou finans Pakèt klas deyò a sou finans Kounye a yo fè yo sou webinar Sign up for them Pran yo Edike tèt ou de sa ou bezwen konnen Gen yon gwoup deyò a ki rele Fire Look them up Se yon gwoup millennials ki vini avèk de Bèl ide! Kijan pou w retire anvan ou menm gen 30 ans ou komanse travay a 18 ans. Si w still ap travay, ou nan karantèn ou poko la, yap montre w, yap ba w des strategies kijan pou retire, ou pa bezwen ap tann pou w gen 62 ans pou blan di w, ok you can retire now. Ou konn sak fèm mal se lèm al nan Walmart mwen moun ki te ka grann mwen ki sil ap travay paske lè yo te jèn yo pat ge aksè a sa nou genyen jodia pa gen okenn rezon jenerasyon pam nan avèk jenerasyon ki anbam nan pou nou di nap fin travay a 70 ans a 62 ans a 65 ans absolutely not nou nan yon lòt mond ok aprè ou fin educate yourself Pay yourself. Sonje m te pale nou nan bidjè a. Peye tèt nou 15 pou san. Envesti kòb la. 15 pou san. Si w vle fè plis, good, men pa fè mwens. 15 pou san. Ok, katriyèm bagay la se kisa? Get life insurance. Life insurance vrèman enpòtan, sitou nou menm ki gen timoun piti. M a fè yon show sou sa pou m di nou poukisa nou dwe gen life insurance e ki life insurance ki pi bon. Life insurance ki pou kouvri dèt ou si yon bagay ta rive w ki pou kouvri kay ou si kay la poko fin peye alright start a business kòmanse yon biznis kòmanse yon side hustle ou renmen fè cheve fè cheve sou youtube monte income ou ou renmen Ou renmen e kounya menm menm fè manje, fè li, fè ti appetizers, lèfini distibiye nan travay ou, nan whatever, kote ou ale, nan lekòl ou avèk zanmi, pou fè yo konnen, pas, non, se pa pou ayisyen sèlman, m pa wè poukisa toutan nap fè restoran, nou rete la nan mitan zòn ayisyen, ayisyen deja konn fè manje, branche, al nan zòn blan yo, al nan zòn chinwa yo, al nan lòt zòn yo, Ba yo sample and then kounya komanse fè ti manje vann a kote. Nenpòt bagay pou rantre yon ti kòb apa de travay ou a. Ok? Peye dèt ou. Akimile tout dèt ou sou yon ti papye komanse atake yo one by one. Si se student loan, si se ou mete kay, ou mete credit card, mete yo tout sou yon papye, kounya menm menm komanse atake yo peye yo off. Ou fin peye credit kat la kounya next. Setyèm bagay la, fikse kredi w. Si w gen tan pou fè l, fè l. Ou pa gen tan, rele yon spesyalis pou fè l pou ou. Fikse kredi w. W ap toujou bezwen kredi. Nan tan sa a, gen kote k pap menm hire w si w pa gen bon kredi. Fix your credit. Fix your credit. Nimewo 8, Envesti kòb ou a. Chache konnen plis de envestisman. Envesti nan stock market, envesti nan real estate. Envesti kòb ou. Nimewo 9, Increase income ou. Sa vle di ke si sa w ap fè a nan moman sa a, nan income ou, pa sifi, Fon lot ti bagay a kote pou rantrel jiskaske tout dèt ou desann and then kounya la ou bay tèt ou di pwojè 3 a 6 mwa wap fin peye djob sa a dezyèm djob la wal pran an se pou tout dèt sa yo kounya ou desann yo ou kraze yo then ou ka kite djob la men biznis ou komanse biznis ou and then nimewo 10 my ultimate favorite peye kay la off. Peye kala off. Peye kala off. Yes, peye kala off. 100 dola, 200 dola de pli sou sou prensipal kala ap fè yon world difference. Peye kala off. Lè w peye kay ou off, ou se yon fanm, menm si w single, Guess what ou son fanm ki rich paske kounye w pa gen dèt ou gon asset nan men w kay rele w pa w ou jis peye tax la avèk asirans la pa ane then you free kòb sa pou te peye pa mwa a ou envesti l nan 20 tan nan 10 an wap banm nouvèl se te Danick Dupoux Saint-Jean avèk pwoteje lajan w I love you ladies keep your head up the world is yours